Coucou mes amours kòman nou ye m espere ke nou anfòm se zanmi paw la saj brunita ou menm ki toujou la avèk mwen ki toujou abòne ki toujou gade videyo m yo konnen m renmen nou anpil e ou menm ki gade on videyo de videyo ki poko abòne a chanèl la pa neglije abòne a chanèl la like epi pataje jodi a m vin avèk yon nouvo videyo pou nou so rete branche. So video kem pote pou nou jodia anpil moun ka gen anpil moun komsi mizik ke mwen renmen tande e ki leson moral ke yo gen ladan ki se mizik de King Kreyol and Socrate ankò. So gen anpil jèn de nos jours, yo jis tande mizik lan, yo jis tande mizik pou tande. Yo jis tande mizik pou danse. Oubyen gen anpil jèn tou, olye yo tande yon mizik, pafwa, On mizik, menm jan ou gade on fim, lè wap gade on fim bat pou tire on leson moral, e menm jan tou on mizik wap tande ou tire on leson ladan, ou tire yon bon bagay ladan. Ou pa tande mi, gen moun ki tande mi, pafwa lè w nan on pwoblèm, pawòl mizik yo konn, konn ede w nan ak pwoblèm ou yo. Tankou pwoblèm kòm si mizik evanjelik, gen moun ki konn ap tande mizik evanjelik, yo pli, yo plis ap danse, danse, san yo pa konn chak grenn pawòl sa yo ki, ki gwo bagay ke l gen ladan. Epi, yo gen anpil jèn tou yo plis tande mizik rabòday pou y ap brase senti yo, brase senti yo. Men, gen anpil bèl mizik nou poko janm konnen. Ke nou pral dekouvri ansanm avè m ki se King Kreyòl and Sokrat ankò. So, King Kreyòl, nou konn King Kreyòl, gen anpil moun ki konn King Kreyòl, King Kreyòl ki se Adan nan Le Père et le Fils. Non. Nan Le Père et le Fils non. Ki se Adan nan Choix Difficile. Ki se... M pa sonje nan sa l te ye nan Le Père et le Fils epi ki se Mayko nan Lanmou Posib. Socrate ankò se yon jèn atis. Pou moun ki gen dwa pa konnen King Kreyòl tou, Mayko, Mayko se te yon chantè tou. So, nou pral gade ansanm, nou pral tande kèk mizik ke yo fè ansanm avè, yo fè. E mizik yo vrèman bèl. E yo gen leson moral ladan tou. Gon mizik yo fè ki se M pa bwè, m pa sou. So, non, mizik lan rele Koze Kleren. Kounye a, lè ou menm ou gade tit mizik sa, ou di kèt. Koze kleren So se pa yon ekserye moun sa pral di paske yo di koze kleren No e a chak grenn bagay pawòl moun yo di gen verite ladan So ann tande avèm. Ou bloke lakay ou pa travay. Talè guys.

Si wap fè sou gon boutik wap vann e bagay pou fè moun douko, wap tèlman jwenn moun e si se bibliyotèk se pousyè sèlman wap jwenn. E se si li vrèman son bon bagay. Sa ke m tire ladan vrèman, de nos jours jèn yo pa fè lekti. Sa ki rele lekti lan yo pa fèl. Se sak fè tou Lè w pa fè lekti yo gen de gen de mo ou p ap konnen, gen nouvo mo ou p ap konnen. E gen gen lè w fè lekti yo li anrichi konesans ou plis. Lè w fè lekti yo li bon pou fè lekti. Toujou fè lekti ou se zanmi ou. Tankou mwen, m toujou gen ti liv mwen la. Oubyen tou m gen yon aplikasyon sou sou telefòn mwen ki se Wattpad. M gen dwa nan telefòn nan, kas mwen nan zòrèy m pafwa ou ka panse se mizik map tande epoutan se lekti ke map fè. Paske a chak fwa ke ou fè lekti ou vin rap ou vin memwa ou vin rafrechi ou vin gen yon nouvo mo ou vin gen yon sesi ou vin gen yon sela. Anpil m jèn de nos jours se sak fè lontan te gen yon bagay lek te gen yon bagay moun lè yo ap tout ap konn ap koze avèk moun se te lèt. Kounya Moun yonik ale yonik fò sms. Nan sms sa, yo gen dwa ap ekri mwen yo di w MW. Y ap ekri yon bagay, sa fè anpil fwa pou kreyòl moun yo, kreyòl moun kounye a yo vin trè bad. Kreyòl moun yo kounye a yo pa bon ditou. Paske lontan, w ap wè yo chita, se lèt, se lèt. Se te ekri, w ap ekri lèt, voye bagay gason. Kounye a, fi, bay voye bay fi. Kounya se sms ou byen lè yo voye ti mesaj la ba ou mesaj la plen abreje ladan lè konsa bon kounya jèn kounya gen de fason yo ekri map mande ki jan de ki jan de bagay sa pou yap ekri pa mwen se pa p a h pou yap ekri E kisa ankò yo yo yo ekri ba si yap ekri swi se chwi CHUI map mande eske lang sa ki lang li ye vre vrèman si n kòmsi vokabilè e lè wap fè lekti li ka toujou ede w anrichi konesans ou konnen nouvo vokabilè e konnen konnen kèk mo e lè w pa konn yon mo wal chèche definisyon l li vin fè w konnen plis sa anrichi w anpil so e sak fè e sam renmen nan pati nan mizik nan pati mizik sa lèl di Anpil moun de nos jours li vin esplike ke de nos jours moun yo pa fè sa k rele lekti paske si w al nan bibliyotèk vrèman wap wè se pousyè ou ka si wap konte sou ou ka konte sou dwèt ou moun kap fè lekti nan yon bibliyotèk so yeah pati sa mwen renmen ankò lèl di konsa avan w pale moun Avanw pale moun kap travay mal ou menm dim kiyes ou ye gen anpil moun yap pale moun kap ed komsi gen pa egzanp si moun nan ap vann on dlo pa egzanp yap pale moun sa mal sa ke lap fè a li braz sa ke lap fè a li pa bon san ke moun sa li pa wè se lavi lap chèche san ke l pa wè se lajan ke lap chèche san ke l pa wè sa ke lap chèche a e li menm kisa li ye anyen ki serye ou wèl leve pa menm anyen ki serye lap fè se Se chita veye moun, veye afè moun, veye tripotay. So m renmen lè l di konsa, anvan w pale moun k ap travay mal, ou menm di m kiyès ou ye. So, lirik pawòl sa yo tèlman bèl, se sa k fè m renmen, m renmen tande mizik Socrate ankò anpil, anpil, anpil. Pale li anpil yap diw se sou sou lèw pa pale yo gen ki tap diw se sou sou si moun li itil li pa bwè yo pa fòse se vòlje ki bon li pa lè vòlje a lè

Mizik Socrat ankò avèk King Kreyòl li eksplike reyalite peyi an, li eksplike tout bagay de peyi an. Se sa k fè mwen renmen mizik li yo anpil anpil. Se sa k fè m renmen mizik sa ki di koze klere. Dezyèm mizik ke m renmen nan nan mizik King Kreyòl la ankò ki se Rete la n ap swiv Ki se apèl peye. Ki se apèl peye. M vreman renmen mizik sa anpil.

De nos jours moun yo se poste foto kò yo toutouni, se fè live, lè w wè moun yo live wal monte sou live yo se toutouni, yap danse, gouye, fè anpil bann vye bagay sou nèt lan. Pou yo santi yo alèz kounye a se moutre foto kò yo. Lontan ou pa ta ka fouti wè tete moun yo, ou pa ta ka, ou pa sipoze wè yon moun ki ka wè tete w se Mennaj ou, mari ou ki ka wè tete w, kò w, kò toutouni w. Kounye a de nos jours, bagay la pou piyay, tout moun ap wè. Imajine w yon bagay ki fème, kounye a tout moun li gentan ouvè, kòm si la li gentan, lè moun yo mete l sou onlyn, kòm si tout moun ap wè bagay sa, ap wè pati kò yon jèn fi, yon jèn fi. Kòw pa ta sipoze se lòt moun kap wèl so li vrèman sa fèm renmen mizik li yo l vrèman eksplike w reyalite peyi an so pou yon jèn fi kounya pou yo santi yo byen se foto toutou li yo foto sesi al nan live moun rele nan live moun gouye ret a kilòt gouye fè sesi fè sela. E pa ti mizik ke mwen men kote mwen mennen w. E lè l di konsa, si w gen yon fanm kounye a se prese marye l paske paran w ka fè w fè yon dyaspora. Anpil, kounye a se vre, si reyalite an se vre paske. Gen moun kounya yo pa vle rete soufri nan lanmou, yo pa vle rete soufri nan relasyon, yo pap soufri pou ou nan relasyon an. Si yo jwenn yon dyaspora la a kap di yo de twa pawòl, kap voye lajan, kap voye, kap voye unitransfer, ou pap gen, ou pa gen mennaj ankò. Ou pa gen sa k rele mennaj ankò, sitou paran an menm, si l gen paran ki tèlman visye, si yo wè sa, lajan ap monte, lajan ap desann. Menm si moun nan te te kokobe, yap leve l wo, ou menm menm ki pat ko anyen an, yap desann ou byen ba, ou pa nan relasyon ankò, ou pa gen nan relasyon ankò. Kounye a, moun yo retire lanmou nan relasyon yo plis mete lajan, yo plis wè lajan, piske yo di, yo di kon sa, lontan yo te konn di lajan ne fè pa le bonè, bon kounye a, moun yo pa nan bagay la. Sa Ou ta ou ta kanpe on devan on moun ou di moun yo l'argent ne fait pas le bonheur lap di w fou Ou serye Sa wap di la Paske kounye a moun yo plis kwè nan lajan Yo plis kwè nan lajan olye de lanmou So Se sak fè anp anpil fwa lanmou se paske moun yo kanpe sou relasyon an kanpe sou lajan Relasyon an kanpe sou byen se sak fè anpil fwa relasyon pa ka dire So

Copyright mwen sim te ka kontinye toujou mwen tap kontinye paske mwen renmen mwen renmen mizik yo anpil tranzyèm mizik ke mwen renmen ankò ki se move kalkil li bèl anpil so rete branche nap wè move kalkil m pap ka fin m pa vle misik lan twò long

Mizik sa li eksprime anpil bagay paske de nos jours lè ou paran ou aprann ou ansent premye sa yo fè yo maryew jis yo di ke maryaj yo panse ke maryaj padone peche yo panse ke maryaj ka kouvri ansent lan san ke yo pa menm wè nan de moun sa yo ki pral ret nan kay la eske gen avni tankou ki sa yo pral manje, ki sa y ap viv, èske yo p ap soufri, èske yo p ap soufri. Paske anpil fwa, anpil relasyon, anpil moun ki ansent kounye a, pafwa se jis, se jis yon aksidan. Se pa tout ti moun yo te bezwen kounye a. Gen moun tou, gen de relasyon, gen de moun tou, gen youn, gen youn nan yo konn pa menm bezwen fi an. Yo jis li ansent li vin tonbe ansent se san ke se pa san ke se yon aksidan ou menm paran sa ki wal marye yo tandis ke yo pat youn li pat renmen l vre wal marye moun sa ou pa bezwen konn ki dega kap gen nan kay sa de nou avan nou kòmsi avan nou reflechi avan nou panse avan nou fon yon aksyon nou sipoze reflechi paske maryaj se pa sa ki se pa sa ki pri se pa sa ki primòdyal la. Anpil ou te gen dwa fè timoun nan fin fè timoun ni epi nèg la pat menm ret avèl li vin jwenn lòt moun ki ret avèl kounya ou vin fè moun sa yo soufri ou vin koz de moun sa yo soufri epi ou marye de moun ki pa menm gen ankenn anyen nan men yo al viv nan yon kay pafwa ou gen dwa rete grangou yo gen dwa si si ou wè se devaste. M kapab di se yon devas ke li ye lè nou fè yon bagay konsa. Marye yon moun ki ansent, se pa se pa sa ki se pa sa kap padone ke sa li fè a. Se pa aprann sa paran yo, depi timoun nan ansent, pa kouri pran moun yo marye yo, paske li pa bon ditou. Lè m di w, lè m Socrate ankò. Kòm si pale de reyalite, reyalite vi nou, reyalite peyi an, se wòl sa fè m renmen mizik li yo anpil. Mwen renmen pati mizik, pati King Krèol la. Li di nan lavi, piga w prese,

So pou yo banm copyright m paka ban nou tout mizik lan pou YouTube pa banm copyright yes Pati sa li vrèman bèl lèl di konsa pou de pou pou pa lèd demen se jodi ou pou prepare paske anpil jodi kòmsi ou gen anpil avni avni devan w jèn fi jèn gason ou gen anpil avni devan w pa prese fè on bagay pou ka regrèt demen jis prepare avni w prepare Prepare vi w Rete lekòl Chèche aprann yon bagay ki ka itil ou Travay Travay Travay De no jou moun yo pa vle travay Travay Chèche edikasyon Edikasyon se kle pou w pa lèd men paske